De ki kote nap gade video sa mwen se Pasteur Miracle Dorverné evèk de la mission Eglise Evangelique Tabernacle de Pech nou vini nan emisyon ke nou tap tann nan moman la pech. Moman lapèch nou konn se yon emisyon sou evanjelizasyon e jodi a nou anndan Tabènak de pèch. Tabènak de pèch se syèj sosyal legliz Tabènak de pèch, misyon Tabènak de pèch ki sitiye li Campais Dumé. Nou nan kè kwadèboukè. M wè nou gentan ap panse la nou di kwadèboukè nou di zòn cho. Enben se nan zòn cho yo menm pou n ale pou n ale preche lapawòl de Dye. Se nan zòn cho pou n ale pou n al preche lapawòl de Dye. Nou pral genyen di minit. pou nou pase ansanm. E sijè ke nou pral devlope jodi a lan Tabènak de Pèch se Legliz li lè pou aji. Legliz li lè pou aji. Jodi a samdi 6 novanm 2021 ke nou rekòmanse a emisyon nou, emisyon nou ki se Moman Lapèch, nou gen kòm sijè pou jodi a Legliz li lè pou. aji. Kan nap pran yon definisyon de legliz nou menm, nou kapab di ke legliz se yon pakèt pitit ke Bondye genyen e ke Bondye mete yo apa pou sèvi l. Se yon pakèt pitit ke Bondye genyen e l mete yo apa pou sèvi l.

E sou nou di syèl la ak tè a ak tout sa ki ladann se pou letènèl, sa vle di ke nou menm tou ki se pitit Bondye, pitit Bondye nou se eritye nan tout sa Bondye posede nou eritye ladan l, nou se koeritye de Jezikri, sa vle di tout sa Bondye posede li pou nou menm tou ki se pitit adoptif Bondye. Eske kounya la antan ke pitit Bondye nou pap di ke nou se eritye e ko-eritye? Eske nap kite Ayiti, Ayiti ki fè pati, Ayiti ki fè pati de mond lan, Ayiti ki se pou Bondye, eske nou menm kretyen, eske legliz ap kite Ayiti peri? Eske legliz ap kite Ayiti peri? E si nou di ke legliz li lè pou aji, e nou di ke Ayiti se pou Bondye ke li ye, enben nou pa dwe kite Ayiti fin kraze. Nou kite Ayiti fin kraze, lan fè pòz ke nou menm. Pwotestan, oubyen nou ka di pito nou menm kretyen, nou mete nou apa. Anyen k ap fèt pa enterese nou. Sa ap kraze la, se byen. Nou pa janm di anyen. Men li lè li tan jodi a. Legliz li lè pou aji. Legliz li lè pou aji. Pa di ke sa k ap pase nan peyi a pa gade w. Pa di ke sa kap pase nan peyi a pa gade w. E sak fè nou menm nan Tabènak de Pèch, antan ke evèk misyon sa kote nou gen legliz ki jous Latibonit, e gen nou gen legliz Dèlma e lòt kote ankò, nou menm nou nan Kwadèboukè, swadizan yon zòn kote ke tout moun pè. Men, si nou tout nou di nou pè zòn sa yo, sa vle di ke nou dakò pou zòn sa yo kraze. Enben non, nou menm antanke kretyen, nou fèt nan tout zòn sa yo pou n ale, pou nou al aji antanke Legliz, pou nou al aji antanke Legliz nan lapriyè. Legliz aji pandan ke n ap lapriyè. Legliz li lè pou nou aji pandan ke n ap lapriyè. Lapriyè! Se, avan tou, ou sanktifye w dabò. Fòk ou konnen ke priyè sa a, li pral jwenn Bondye. Men, si w pa sanktifye ou, priyè sa l ap bloke. Kòman ou pral di m ke ou pral priye pou peyi a delivre e ke ou menm w ap viv lan salte? Avan tou, fòk ou priye. Ou priye pou Bondye ka netwaye w dabò tou. Ou mande Bondye padon pou fot ou yo. Lè sa a, priyè w yo p ap gen ankenn blokis. Lè sa a, priyè w yo prale jwenn Bondye. Priye pou Ayiti. Legliz, li lè pou w aji. Bay levanjil la. Kounya ou vin jwenn ke pi fò legliz yo pa vle preche levanjil la, yo pa vle al nan evanjelizasyon, yo rete sèlman anndan kay ki anfèmen avèk 4 mur. Men yo pa vle al kay moun. Yo prefere pito ke se moun ki vin anndan legliz la, yo prefere pito ke se moun pou yo envite vin anndan legliz la, pandansetan yo menm, yo pa al chache moun yo deyò a. Legliz, li lè pou'w aji. Ale tout kote! Ale tout kote pou al preche pawòl la. Legliz li lè pou aji pandan wap pataje ke jan Bondye beniw pou wap pataje nan sa ke Bondye baw avèk moun ki pa genyen Konbyen moun ki jèn bò lakay ou demen si Dye ve ki pral fè pati de yon gwoup gang e pandan setan ou te wè byen ke li te bezwen sipòw ou pat balil Kounya ou prale lon sitiyasyon difisil kote li pral pran zam pou l tire moun. E ou menm antanke kretyen ou te ka ede l. Ou te ka ede l pou l pat tonbe lan sa. Ou te ka ede l pou te pataje ke sa Bondye ba ou pou te pataje avè l. Legliz li lè pou aji. Pa pale selman, di ou renmen Bondye san ke ou pa renmen moun ki bò kote w yo. San ke ou pa renmen pwochen w. San ke ou pa renmen moun ki bò lakay w ak pa ka manje a e pandan se tan ou menm ou ka manje. Kisa w fè pou sa? Moun ou di ki se gang nan. Moun demen ki vin pran zam nan. Konbyen fwa pitit li pat al lekòl ou te ede li pou pitit li al lekòl? Legliz li lè pouw aji Legliz li lè pouw aji Ann mete men pou Ayiti ka avanse Kounya ou vin jwenn Bien-Aimé Ou vin jwenn zanmi mwen gen anpil pastè yo prefere youn ap tire toya sou lòt. Nan tout rezo sosyo ou vin jwenn pastè ap manke pastè dega. Olye pou yo ta fè yon sèl. Olye pou yo ta fè yon sèl, pou yo fè enpak lan mond lan. Olye pou yo ta fè yon sèl, pou yo fè enpak lan mond lan, pou yo ede sa ki pa kapab yo. Men malerezman ou jwenn pastè kap okipe sèlman de pitit yo. Gen lan yo pitit yo lekòl lan gwo lekòl. Gen lan yo pitit yo yo voye yo aletranje al etidye. Men konbyen timoun ki bò lakay wa? Konbyen timoun ki bò lakay wa ou wè ki paka al lekòl? Kòman ou ede l poul ka al lekòl? Legliz, li lè pou w aji. Legliz, li lè pou w aji, kote pastè yo pral mete men ak tout lòt moun nan sosyete a, pastè yo pral mete men ak tout lòt moun nan peyi a, pou yo di non. Non, li lè, li tan pou ke Ayiti devlope. Li lè, li tan Pou ke nou ka soti lan sa n ye a. Legliz, li lè pou nou aji. Li lè pou nou aji, Legliz. Pa rete di nou pa vin pou rete sou tè a. Pa rete di se pase n ap pase. Wi, m konnen nou se des anbasadè. Wi nou menm kretyen nou se de anbasadè. Nou se de anbasadè, nou vin reprezante wayòm Bondye. Nou vin reprezante wayòm Bondye. Nou vin reprezante kote ke nou soti a. Men, pa bliye ke e wayòm nan w'ap fè grandi sou tè a. E wayòm Bondye w'ap fè grandi sou tè a. E si nou di ankò, menm jan nan kòmansman an, nou di ke. Syèl la ak tè a ak tout sa ki ladan l, li pou letènèl. Si n di ke nou se pitit Bondye e nou se eritye nan tout sa ke Bondye posede, nou se eritye, nou se ko-eritye avèk Jezikri. Men, èske kounye a la, n ap rete konsa pou n kite, pou n kite ke peyi a, ke peyi a tonbe an degraba? Se te avèk ou ev. Pastè Vernet Mirador, Evèk de la Misyon Tabènak de Pèch, yon misyon kote k ap preche levanjil tout kote. Ke Bondye beni nou yon pwochèn fwa samdi si Dye ve. Babay.